Bonswa. Ou anfòm? Ou sal tou.
Sa w genyen? Ou konn yon moun ki rele Shaldo cheri? Non.
Misye se pire enmi m nan moman an. Tankou misye se yon jenòm ki mete tèt li ansanm avèk yon lòt jenòm ki rele Elanboy. Yo met tèt yo ansanm konsa pou yo blomay mwen ansanm. Tankou yo vini pou yo fè m fou. Moun sa yo la tankou yo la pou fèm fou menm wè la nan moman la Carla.
Epa mwen ki fèl desann demwazèl la wi. Ou menm ki fèl desann demwazèl la? Ou panse ou son pi bon ranplasan? Ou panse plas ou an, ou panse kòmsi li pi bon pou m pale avè w ke avèk Naturel Black, Black Naturel? Petèt.
Ok, ou gen yon trè bèl vwa. Kote ou branche nou la? Um, Florida. Florida, ok.
Ou ka banm yon ti kamera? Silvouplè. M lèd.
Ou lèd? Se pa grav, se pa grav. M ka rann ou bèl? Just met kamera. Ou wè moun yo ap di nan gyèt. Se pa grav. Non wè wi. Ey, gade! Chaldo ahh m pat wè neyou bay sere m pat janm wè neyou a maki nan non an bay sere m pat janm wè neyou a maki nan non an sak pase sak gen la sa w banm la lepli souvan m tankou m wè tankou medam yo nou toujou gon bagay grese nan vizaj sa nap met nan figi nou konsa. Sa pa ka yon filtè. Sa nou mete nan vizaj nou tankou se lè nou pral dòmi nou metel or nou. Non pap met filtè bon.
Non non non you good like that non e pa filtè a m bezwen tankou nou toujou gen yon ti bagay m pa konn si se yon ti bagay mekòp nou met nan vizaj nou lè moun yo pral dòmi lwil vazlin Pou figi sa mete avek sa. Oh ok ok ok. Ou met retire filter a ou te pi bon janm tap gad ou la. Lè w paret ròz. Ok.
Yeah you better. Kisa w kisa w vin di m aswè a la sa w pote pou mwen sa w vin banm la. Paske aswè a la mò pen la.

Ki moun mwen ye?
Moun mwen wè a. Yo konn di aparans konn twonpe. Sa twonpe m, li twonpe m, li twonpe m, li twonpe m. Li mèt twonpe m, m pa may. Sa pa mele w menm pou yon bezwen pran ladan l. But nan ki nivo w vle rive? Gen moun ki just wè yon moun, tankou gen anpil moun ki renmen de seri de moun sou entènèt la, Ou menm jan nou menm gason nou konn yon moun se vin nan di ok yo mwen renmen moun sa anpil men nou kanpe la but nan ki nivo paw la rive kote ou rive avèk renmen paw la Just gade nan jem wap wèl.
I don't see your eyes because your your um your what is that um lashes Lashes, mhm.
yeah.
Ok m ok m wè mwen mwen wi m gade w nan zye wi m wè w m wè w tankou ou just sombre poze trankil m paka li sak nan maw non ou pa konn li
e pa tout lè m son bon lektè ou pa konn wè gen de dvd fòk ou siye cd a anmeyy mwen menm sa aswè a la e gen siye l non cheri e ou k pou siye l wi. Dim non. Ok.
Mira. Ki ki yeah, ki ki kote ou vle rive ansanm avè. Mson di ou renmenm, ki kote ou vle rive ansanm avèk sa? Lwen toto.
Ou vle ou vle kenbe sa dèyè telefòn nan oubyen ou vle rive nan yon nivo tankou non. An. M vle rive lwen. Ou vle rive lwen, men kisa ou fè pou sa? Kote ou pa ta imajine. Evre? Wi. M toujou imajine. So fraz sa pou mwen li pa li pa egziste kote ou pa imajine m toujou imajine so mwen menm m gentan imajine but ki kote ou vle rive dizon ke aktyèman la nou nan menm state
kote ou met sa konsa konsa
what ou wè ou bare devan ou m toujou m toujou live like that poukisa
m toujou ap vire like. Asim son moun ki entrovèti se swa m souke pye m oubyen m fon lòt bagay avèk menm nan moman an pou m ka konsantre m.
Ok.
Yeah. Mhm. Imajine w nan moman nou nan menm state.
Mira ak dega.
Sak pase? Nou kraze sa. Wou. Kote w vle l?
Nenpòt kote m vle l la? Mhm. Kijan w renmen l ou menm?
Bagay sa tro gwo pou ou. Li tro gwo pou mwen? He. Kote wap viv?
Florida toto. Ou,
pou, lò di Florida toto, m te sipoze konnen kote wap viv. Ok port st lucie. Oh ok ok ok ok e kòmsi depi ou parèt la li sipoze m te sipoze tou konnen tankou kote wap viv so imajine mwen menm avèw non sèm m just gade w m pa pale 2 menm nan pòch mwen m kanpe devan pòt la.
Humm si w ta fè rèd m tap just ba w may epi pou m rive kote m vle a an premye
So m tap kanpe an fas ou? Kòman? Si w te tenis m tap di w ba m mare tenis ou pou Epi pou w ka met ajenou devan m? Yeah epi nan anleve m m pran w la.
Bon kòm menm m te gentan di menm nan pòch mwen. Sa ka rive nan moman pou m retire lè l pa gentan retire. Mwen pa t konsantre ankò.
Ok men men an ta p ret nan pòch mwen. Nan.
Hum. Ou pa t ap konsantre ankò.
Ok ou fè sa byen avèk bouch ou.
Ou ka wè m genyen sa. Yeah but genyen sa pa li pa sifi pou di yon moun ou konn fon bagay ou byen ou konn fon bagay byen non. Gen moun ki pa genyen l ki fè l, gen moun ki genyen l tou ki pa ka fè l so. Nou fè sa byen? But nan kisa w pi fò? Nan kisa w pi fò?
Manje.
Manje? Humm sa sa pitit mwen.
Li pa pitit ou anyen? Ki dizon kem non sèm ansanm avèw ou renmen manje anpil sa li pa pitit mwen. Mandem ki manje? Oh ok ki manje?
Moun nan k devanm nan.
Moun nan k devanw lè ou gen moun devanw ou renmen manjel se sa ou vle di? Humm. Si m kwaze w nan lari map kouri. Si map mache nan, si map, si m nan Florida map mache m kwaze avè w, m wè ou men map kouri vre, tonnè boule m. Ase gen de moun, gen de moun anba la vwe mwen menm, se sèlman m konnen mwen menm depi m kwaze avè nou map pete kouri.

Ou gon kado pou mwen wi. M gon kado pou ou. M ap di l sa devan tout la. Pat gif. Ou sonje nan live ou te fè 3 jou san kanpe a? Ou fè m fè 3 jou m pa dòmi. Lè m te kòmante m gen 3 jou m pa dòmi, ou te fè pran non m.

Why not? Paske mwen menm, alabaz m pa yon moun ki renmen pran lari. M renmen ret nan ti kwen m, m poze m trankil.
Ou tap pranm dan kado a.
Mwen sa fèm di w depi m kwaze w la map kouri ale. Like sispann pwovoke m, ann ret nan kado a, sispann pwovoke m, ou konprann? Ou ka vin, ou ka vin pran kado a. Ok. Yeah, map ba w adrès epi w vin pran kado w. Sa w panse?
Ok, pa t pwoblèm.
An ok. Wè ou met on non kon, ou met on non ki long konsa. Wè ou pa just mete Neyounay sifi.
Paske m renmen kote m soti a.
An ok, ok, ok. Ou ka fon ti kanpe m wè ou? Oubyen fout ti leve Oubyen fout ti leve dèyè ou like kote ou ye a just fè Tout moun ki pase la ou pa di yo kanpe
Mwen mwen m pa di ou kanpe epa nan m di ou fon ti leve dèyè ou
Ba m kanpe pou ou Wap e waww

Nou ka jwenn yon mwayen dantant.
Koman?
Non, avèk yon moun wi ki di m li bezwen m fè pwomosyon pou li. M di l ok nou ka jwenn yon mwayen dantant. Ou sur?
Yeah. Ou pa sa vle m ap pale? Oh, I don't know. Ou ta renmen m jwenn yon mwayen dantant avè w? Ou fè kisa? Pou n antann nou nan kisa?
Ak di w pa gen deja. Ou panse m gentan gen mwayen dantant lan?
Just. So sa vle di ou konn de seri de bagay sou mwen ke, ou konn de seri de bagay ke m pral fè ke mwen menm m poko konnen? Mhumm. Tankou kisa? M frèt.
M konn anpil.
Sim di nou m konprann live la jodia la e pi gwo manti m te ka ban nou timoun jan nou wè nap gade Sam konnen Nou wèm live Mwen ta sou paj mwen poum wè sim live Ey al sou paj mwen pou wè verifye byen poun wè sim laj menm si laj wè Al gade poun wè sim live pase m poko konprann bagay yo bagay yo konn bagay yo melanje nan menm So yeah apresa cheri pale avèm non sa nap fè.

Ok. Alright, m ap, m ap jere kado a pou, yeah m ap jere kado a pou ou. Lè l nan menm, lè m genyen l, epi m ap, m ap. Ou wè nan men ou?
Non. Eh. Oh, ou panse se yon bagay ki te gentan, oh anmè, kado sa ou konn ki kado l ye? Oh, kòman l, oh. Epi kado a vire non. Ki kado ou panse l ye la manman?